Diskou Edgar Leblanc Fils sou tribin Nasyon Zini nan 79 yèm Asanble Jeneral. Aprè Edgar Leblanc Fils fin delivre diskou sa peyi Dayiti tranble, majorite jenn gason a jenn fanm nan sosyete a pat panse si nou te gon nèg ki te ka kanpe anfas blan pou l ta pale konsa. Konpatriyòt jenn gason jenn fanm granmoun gason granmoun fanm tonnè boule m mwen santi mesaj m ap pote atravè rezo yo Nou pa janm rive konprann yo. M santi se lawonte jeneral. Si aprè Edgar Leblanc Fils fin delivre diskou sa pou peyi Dayiti ta tranble jan l tranble a pou n ap di Edgar Leblanc s on Ayisyen konsekan, s on nèg ki gen anpil valè, s on entèlektyèl, s on isi, s on lotbò. Si Edgar Leblanc Fils te gon diskou li te ka fè pou te fè m tranble, se lè caricom te vin chwazi li menm avèk lòt 8 Avadra yo. Li tap di caricom. Manman lwa peyi a pa baw pouvwa pou fouye dyol ou nan afè peyi dayiti. Li tap di caricom m pa konnen nou ka chwazi lot moun men mwen nou pa ka chwazim pou nou metem la a. Lè ameriken te chwazi Rosalvo Bobo poul te vin prezidan. Rosalvo Bobo di mesye koman nou chwazim pou prezidan an. M pral nan eleksyon map prezidan peyim men nou paka chwazim pa ki mwayen nap chwazim poum vin prezidan nan peyim pandan peyim son peyi ki lib endepandan kòman na nou vin chwazim pou nou metem nan tèt on peyi kounya nèg ap vin dim Edga Leblanc fils fon fè on diskou ki tranble lemond nou pat panse oh la France remèt lajan oh la France isit. Lè Rosalvo Bobo rive nan sikonstans, li gade nèg yo, li di mesye gade, je prefè mouri manvlope dan mon drapo ke desèvi letranje. Olye pou Rosalvo Bobo te koube pou l vin fè djòb ameriken nan peyi Dayiti, li di mesye gade, je prefè mouri manvlope dan mon drapo ke desèvi letranje. Nèg yo di Rosalvo Bobo, Gen 2 kanno k pral tire, premye kap tire a wap tande l, dezyèm kap tire a se lanmò w avèk lòt sitwayen Cahò la ki anonse. Lè Rosalvo Bobo wè bagay la mare tout bon vre, li di ok m pral nan eleksyon kap fèt la. Te gen 21 moun ki te gen posiblite pou te vote, son sèl wi k te vote Rosalvo Bobo.

Apre sa l pral mouri la frans. On esklav blan an mete la pou fè travay blan an. Epi kounya wap vin di mo l pot on diskou ee si w m tande nèg kap di o si diskou misye a on ayisyen pa apiye l konn on pa ayisyen map tande diskou misye a l fè m fremi. Wi peyi dayiti nèg sa yo dekriye nèg sa yo peyi a vin pa vle wè yo fòk blan an fè nèg sa yo fè yon diskou ki pou fè jenn gason ak jenn fanm bat bravo daplodisman se menm jan nan 78 tièm nan pandan 78 tièm nan tap fèt kanal la te anvòg nou te kont Ariel Henry yo fè Ariel Henry vin fè yon diskou an favè kanal la epi nou tout bat bravo de aplodisman epi lè Ariel Henry ap antre nan nan èpòt la nou pran bann rara nal chèche Ariel eske Ariel te janm voye yon materyèl CNE sou kanal la pou al bay èd ni jamè yo fè Leon Charles al chita nan OEA ok KPK kanal la pap kanpe. Kounye a jodi a peyi dayiti dekriye nan men nèg yo jan peyi a prale la se pa diskou sa yo tap fè Edga Leblanc fils vin fè la ki diskou l tap fè ankò nou pa santi nou sispann moun nou pa santi nèg yo fè nou mache dèyè twòp sansasyon nèg yo kreye twòp sansasyon pou yo fè nou kouri dèyè yo. Pa konn nèg ki nan konsèy prezidansyèl la ki son ayisyen konsekan non. Nou pa nan menm semèn sa la kisa prezidan sendomeng nan di Luis Abinader, Luis Abinader di aprè echanj li avèk prezidan peyi konfrèl Peyi patnè l, prezidan Kenya a wi, e de li l ap pale wi. Sou dosye ensekirite peyi Dayiti a, li pral voye ranfòseman militè avèk èd medikal pou Ayiti. Lè Ayiti gen moun, Lafrans ap peye nou kòmsadwa, men la a, e pa diskou sa a. Gade diskou nèg yo vin fè pou nèg yo, pou nèg yo fè nou asepte yo toujou. M fè twòp tan map pot mesaj sa yo pou sansasyon sa yo pa travèse jenn gason a jenn fanm ankò. Nou stil ap fè sansasyon, nou stil kite nèg yo ap fè sansasyon travèse nou. Pandan te nò fimen, an egzil. Andedan fimen di yon nèg tankoum m ka m ka itil peyim banm tounen gouvènman ki te la lepòk la tout vire ti bato afè nan rad la nèg